Bonjou ou byen bonswa tout moun. Nòmalman sa depan de kilè wap gade video sa. Byenvini sou chanèl pa w la ki se wap gade wap tande. Jodi a nou vin moutre w video sa kote Dread Shoudly, yon nèg ki gen anpil moun kap swiv li sou Instagram, ke nou konnen ki vin a plizyè ti bagay pou nou, ki toujou ap fè moun griyen dan yo, ki toujou ap siveye lè nèg yo ap fè teyat nan etchenmay la. Bon misye ki lanse yon challenge ki se lage mont ou nan dlo sa vle di pou pwouve ke mont ou son mont ki orijinal ke pou pwouve ke mont ou bon ke sa w gen nan men w son bon liye se pa fake w ap pran mont sa w ap lage l nan yon dlo epi w ap fè video w ap poste l w ap voye l bay misye ebyen mezanmi Haitian Fresh sanzave ki se yon nèg tou ke anpil ayisyen konnen Gen nèg ki pap viv Ayiti, men ki ki reprezante Ayiti nan plizyè sans, yon nèg ki renmen Ayiti anpil. Bon, misye reponn Gertrude Lee, li montre Gertrude Lee ke sa l fè a pa yon mèd devan devan sa l pral fè la li menm. Misye pran mont pa l yo, plizyè mont, li lage yo nan dlo, li pran chèn ke l gen ki fèt an lò, Li lage yo nan dlo, epi l bay Gertrude li repons lan nan bouda l. Se jan pawòl la ye a, jan l ye a, se konsa nou lage l nou menm. Jan w ap tande l la, se konsa nou tande l tou. Jan w ap gade l la, se konsa nou gade l tou epi nou menm, nou lage l ba ou. Ebyen, gen yon lòt bagay tou n ap mete aksan sou li kote Haitian Fresh, Sanzave, di kèk bagay ki trè enpòtan nan challenge pa l la li menm. Se sa k fè, mwen vrèman apresye sa Haitian Fresh fè a li menm. Ok kote misye di li gen 20 mil dola nan challenge pal la se pou lot neg yo mete ansanm pou yo nan challenge pa yo a tou pou yo moutre ke yo gen 20 dola 20 20 20 do 20 mil dola ameriken tou epi pou yo bay moun ayiti sa ve di pou ede manman ayiti ki pa kapab moun ki pa ka peye pitit lekol yo moun ki pa ka manje byen ebyen Mwen felisite Echene Fresh pou challenge li an mwen ta se mwen ta swete challenge lan rive pi lwen pou sa Echene Fresh di an pou l kapab fèt pou l kapab ede plizyè moun an Ayiti. Ebyen mezanmi map kite w gade videyo yo epi tande sa ki di nan videyo yo kote Djotchud Lee lanse yon challenge li mande tout atis yo nèt Shabba, Djakout No. 1, Pipo, Klass, Tout nèg sa yo, anpil lòt atis ankò misye mande yo challenge ebyen mezanmi map kite nou a video a pa bliye abòne a chanèl la epi like pataje video a wap gade wap tande baww.
Kòman nou ye kòman nou ye Djed Choudly pral lanse yon challenge a fanatik mwen yo nap pran mont nou nap depozel nan kivèt dlo nap wè sil pap bwè dlo tout ayisyen endistenkteman Nou gen kè lafè, Wyclef Jean, Didier Stax, Tony Mix, Sisco de Bach, nou gen Pip de Pip, nou gen Peter Tessoff de CD, nou gen Shabibi, nou gen Pouchon Duverger, nou gen baz ti mesye HKR nwa yo, nou gen tout rès ayisyen m pa site non yo, Joel Antoine met granmoun sou, mont lan dlo ti mesye. Pa de kanal. Humm. Fè challenge an mache please. Fèl mache please. Fèl mache, fèl mache. Tout baz nèg kap viv partout dans le monde met granmoun sou nou nou pa egare mesye. Pa de kanal. Pral wè si mont nou an pap bon ti mamit dlo. Met granmoun sou nou. Le roi Hakuna Matata e ou l ye cheri. Dread chou li sa gen la. Haitian fresh king sanzave tap pale avèw m wè ti challenge ou an men challenge ou men rolex nan boudaw men mont map metel la avèw men yon lòt bagay map fè map challenge ou menm pou ka mete lò mete lò ladann tou an met lò sa epa anyen liye but kounya men pi gwo challenge lan map voyel back nan boudaw men 20 mil dola 20 mil dola sa men menm avèw nap bay nenpòt moun li pou nou bay 20 fanmi ayiti Milo la chak fanmi. Se sa pase men epa pou toujou ap fè video nap moute bèl machin nap moute kòb bagay sa pa bon ankò menn ou konprann tout moun konnen nou gen kòb yo toujou ap rele nou dyòlè nou pap fè sa ankò kounye a chak bagay nou mete nan entènèt la map challenge ou pou moun pou nou ede lòt moun pou nou ede fanmi twòp moun ap mouri grangou ayiti on bon nèg ou ye m tcheke w on bon nèg ou ye ou gen de twa dola nan bouda w ann ann fè bon challenge men challenge nan bouda w jwenn milo la. Ou konprann? N ap take care Ayiti. Ou gen 20 mil dola, m gen 20 mil, lòt moun ap met 20 mil, n ap, chak fanmi Ayiti, n ap ba yo mil dola.